Mèt fèy vèt te kreye mouvman sa a, Kitanago. Li lage l, li di se nou-menm ki pral detèmine. Bon, finalman, yo li l avèk yon kesyon politik, yo boule l. Men se te yon bagay ki te reyini fòs tout Ayisyen. Se te yon bèl mouvman li te ye nan peyi a. Donk, nou-menm, finalite a klè, n ap akonpanye ou ansanm pou nou avanse nan nenpòt faz ke nou vle grandi ansanm. M byen kontan se legliz ki resevwam. Mwen se yon kado Bondye. Bondye soti lwen avèm. M pa vle ap fèl pou moun konnen ke m rejte moun ki deyò yo. M alèz pou m pale avèk moun ki konnen Bondye deja de fwa. Mwen renmen pataje fwa m avèk moun ki konnen Bondye deja. Men moun ki pa konnen Bondye, ou gen fason pou w pataje fwa avèk li, epi l ap di, Waw! E Bondye fè enpak nan lavi m. Sa ki vrèman mete nou alèz, se ke nou se de frè, mwen se kretyen, mwen konnen Bondye, m ap viv pa lafwa nan Bondye. Se sèl li m genyen kòm gid nan lavi mwen. Men pa kont, nenpòt frè ayisyen, depi li se ayisyen, li renmen Ayiti, li vle travay Ayiti, m pare pou m travay avè l. Se pa paske li bezwen kretyen anndan legliz, li bezwen mache nan legliz mwen. Se pou m di nou ke se yon bagay ke n ap konstwi lèt ayisyen, fwa kretyèn, N ap ofri l kòm meyè fwa ki poko janm ebranle atravè tout listwa de limanite. Ok. Jezi Kris li mouri resisite. Gen moun ki mouri ki yo pa ka resisite tou. Y ap tann Kris la pou resisite yo. Se pa sa mesaj la ye, mesaj la se ke nou Ayisyen nou gen twòp bagay k ap gaspiye, nou gen twòp richès k ap gaspiye, yo la anba pye nou. Men se nan mantal nou problèm nan ye. Se paske nou pa renmen youn lòt. Frè Mivil, li pale avèk mwen nan telefòn, m pa konnen li, men amou Kris fè nou atache avèk lòt. Amou pou travay la, kòm yon sitwayen, m pa konnen li. Li gen 27 an. Lè m te gen 27 an, m te gentan fè yon pakèt eksperyans nan lavi m. Bondye te fè yon pakèt gwo bagay pou mwen nan lavi m. Men konbyen jèn ayisyen an Ayiti yo respekte paske yo gen 27 an yo deja pa ba w valè. Sitou lè w soti nan Tomazo men m bay misye anpil valè. Se se Premye vil ki te plase m la, li te plase tout moun ki avèk mwen la. Chapo ba pou li. Donk nou pa se pa paske se pastè a k rele m ki fè m vini non. M pa konnen pastè a dayè, nou pa konnen li pral nan legliz la deja. Se frè Mirie, m poko rankontre l yon jou.

Si nou menm nou kapab degaje lidèchip nou, nou kreye komite rechèch la, pou mwen menm li t ap ye. Komite de rechèch la gen anpil moun ki pral manifeste enterè pou yo anndan komite. Men nou p ap kale tout moun anndan komite a. E chak komin Son grenn komite la genyen. Nou pap fè 2 komite pa komite. Se yon komite. E kantite moun kap ladann nan ap limite. Si gen 30 moun vin 30 moun oubyen 30 pastè ki vin avèk e asanble yo la vin gen anpil moun. Kounye a lè wap vin fòme komite rechèch la la lòt moun pap vle ladann. Kounye a lè gen moun ki pa ladann yo pral santi yo leze. Men si w tou gentan gen yon lidèchip ou di m gen yon estrikti. Kounya wap envite moun yo tou vini nan structure la, yo pral vin mache anba structure la, eske nou konprann? Yo pral gen sèvis yon konsèy. Non, m dakò a san pou san avèk sa Kòmye Wilner di an, sèl ti sa map ajoute tou piti ladan. Nou gen eksperyans, nou gen konesans, komite a pa bezwen genyen 30, 50 moun pou mache byen. Men! Kote byen sa yo pou mete men. Si komin tomazo wè se 100 mil moun poul mete ansanm poul fèl mache depil wèl ka mache se sa tout moun yo di nou pap gen pwoblèm ou konprann sam vle di eksperyans pwouve ke menm jan nou se prezidan jedeyon an sil gen 5 moun li pi dinamik e se 3 bagay mta pral diw ki fè mwen fè 10 10 pèspikasite sa Bondye rele nan bib la. disèneman, pèspikasite. Setadi ke nou wè kijan n ka fè pwodui sa bèl, byen, odela de tout lòt pwodui yo. Sa pèspikasite. Dezyèm bagay, dinamism. Epi fòk ou dinamik. Pastè, vrèman, chapo ba. M'en parèt la, mwen se yon pastè dinamik. Ok? Li gen yon sans de lidèchip. Kisa n'ap fè? Kòman n'ap fè l? Kijan n'ap fè l? Li gentan pale. Chita la. Se yon pastè ki dinamik. Gen pastè ou te ka vini la, ki. M poko m poko alèz m poko se sa se dinamiks leadership son pastè ki gen leadership li te pral pale avèk frè Mivil la ki lòt lidè kòman nou ka fè nou se frè kòbi an li di kijan nou ka pale de gwoup la pastè di an nou kreye l sa se leadership nou wè donk m gentan dekouvri 3 eleman fondamantal ki fè kreno nou pèspikasite fòk ou gen sans sa a pastè onètman onètman. Son gwo challenge ou mete pou Tomazo pou di wap fon bèl legliz konsa nan Tomazo. M pa konn si yo te inisye tout bagay nan legliz la. Men deja pou fè moun yo kwè nan vizyon Tomazo mete yon legliz konsa, gen de pastè ki te ka fè tout vi yo la ki ret anba yon tounèl. Men nou te love vizyon an, nou te fè kominote an konfyans epi nou di kominote an al ale. Sa se yon gwo valè ajoute w ap kreye pou kominote a. Donk, sans lidèchip lan, sans pèspikasite a se li. Se jis m te vle ajoute sa pou montre nou ke nou gen tan gen yon fason ke nou ta renmen komite a ye, men se nou menm ki pral defini antre nou, strikti solid nou yo, san pou san moun ki dwe san pou san angaje. M angaje. Angajman an san pousan. Maten m te di Fèmi Vil, gen swa m di Fèmi Vil sa. M te dwe al pran premye sèvis. Nou di nou gon gradyasyon, li gen lè gen gradyasyon a dezè. Donk m te di l ke pratikman m kite sèvis lan. M pa al legliz menm. Se premye premye jou legliz m ap reouvri. Ah ok. Ya. M te oblije kite. M kite l paske m pa vle anreta. M pa vle te di l m ap vini. M te menm di l ann kite l pou lòt. Vandredi, dimanch men lèm sonje lòt dimanch mdi prefem fè sakrifis lan sou tèt mwen. Mpa al legliz maten an, se pa paske mpa al legliz mpa adore Bondye, ou konprann? Donk mprefere fèl poum fè 100 pousan de angajmanm nan la.
Ok, fòk mgade pou Akizè? Akizè.
Banm pran dat la.